Alo Men cheri m pa renmen lè w ap fè m sa yo lè w ap fè kè m kase a m pa renmen sa menm non 30 minit gentan pase sou lè a ou poko janm ka vini.

Map tann li vin la pou m konn sa l tap fèt anndan. Sa m kite l ap benyen epi pou l pako janm rive la toujou. Kounya la menm nan si son randevou m te genyen la pou m defann ou Ipolit li te tou fè m pèdi Ipolit mwen wi. Map tann li vin la pou l jwenn avè m.
Black zo men. Yo. Lari a pa bon pou nou baz. Sa w panse si nou ta sot deyò a nou ta jwenn yon moun achte yon bay ba nou menm. Li met yon ti bobo menm. Sot deyò a.
Li bon vre wi menn paske yeswa pandan m tap domi nan yon ti kwen lòt bò a la menn m wè m wè Bondye ap fè yon delivrans pou mwen wi menm e nan mache pou n mache nou pat jwenn anyen nan mache pou n mache wi si n pa mache nou pat jwenn anyen non. Mesye sa di a e pa manti vre non menn yow yare sa baz. Vwazen nan banm yon sèl kout pòt bò kòt mwen men lakòz lapli a tap vini men tap kouri pou mal pa pou mal pare lapli a lakay li a men sa fèm mal anpil wi men. A ya konn mwen men nan nan nan ti kwen bò rigòl nan bay si a la si w rejwen yon bagay sa wè kote m dòmi an la bò rigòl la moun ap pase gen de pafwa pye w glise yo manke tonbe sou mwen wi. Monchè bagay yo pa bon non men anbe anbe ann ale non men.

M pa konn sak fèm bwè dlo konsa non Fòk m ta achte yon ti dlo m bwè non. Kyèt si m pral bwè ti dlo sa la epi m pral chita sou plas la pou m kòmsi enjoy mwen m anba m santi m cho menn kòmsi m pral pran yon ti van.

Monchè, mwen fanm yo vre wi menn. Ou konnen m pa gen lajan. Anben frè m, o bon nan mizè nou ye la menn. Nou pa ka bwè, nou pa ka manje. Hein, kounya la nou pral chèche fanm. Ou kwè, ou kwè pa, pa, pa pito m te gen, m te pale ansanm avè yo, yo ta mete m lakay yo, m ta tounen mayoun? Ah bon, sa w di a se verite. Men,

Avè m vin la, m wè kòmsi yo te mete ti bagay lè moun fin bwè dlo pou yo jete chasè a. Bon, m pa wè, m pa wè l. Sa m ap fè? M ap lage l la. Mwen la kòmsi bagay lè yo ap netwaye, yo a etire l. M al chita. Epi m wè anpil medam la, fò m ta rive sou yo.

Haa Li te dwe la Gòj mwen te chèch Haa li pa gen anyen monchè E ba ou m pa ta ba ou Ou visye twòp Ou te kite m pran gòm m ta ba w ladann Pa gen pwoblèm Ou goumen avè m pou li Mwen dlo a m bon

Humm sa ap gou mal menm pou ti dlo a, yon ti dlo, yon ti dlo, m te swaf, m te prèske mouri pa se depi avan m pa bwè nan rigòl la, rigòl la chèch yo pa met dlo nan rigòl la ankò. Sa pa pwoblèm non. Ou di pa vwèm pa bwè dlo non menm, di pa vwèm pa bwè dlo rigòl la chèch. Nou fini, nou fini.
Ou wè sa m ap swiv la menm, m gen randevou a manzè menm, men 30 minit gentan pase sou li a manzè poko vini menm. Ti balon apèl. Alo! Men cheri m pa renmen lè w ap fè m sa w lè w ap fè kè m kase a m pa renmen sa menm non. 30 minit gentan pase sou lè a ou poko janm ka vini. Kisa? Koman koman papa wap bo problem nan? Ay te met yon mesaj ou te ka ekri m. Ou pa ki SMS. Ki lè ou te gen tan boule tout SMS sa ou te gen an? Enbe ok, sa va, sa va. Demen si Dieu veut, demen si Dieu veut lè lal travay, 9 è nou gen randevou sou plas la menm kote a 9 è. Wi. Ah mèt jon pawòl wè si demen si leve ou pa ta vini m tou bay vag. M tou met fen nan relasyon an. Kenbe ok. Bagay m rayi lè w ap pran poto nan men fanm menn. Kounya la y ale m al la fè non. Kite m ta fè la. Lè m t ap vini an m te fè la m pa ka fè la ankò non.

Gad gad yo gade patron an kap manj yon bonbon.
Mesye m pa konprann.
Ahh ou konnen lavi kokorat la nou konnen move lavi kap maltrete nou. Koman move lavi kap maltrete nou? Lè wap trop bagay moun nou vòlò sou katye a wi. Ebyen ou pa wè m fou. Yo fè madi yo met madichon dèyè nou. Ou pa wè m fou e kote m pa gen pou m rete m pa m pa gen m pa gen m pa vin travay.

Ki kote ou rete? M rete, m rete, bò Egòl la m dòmi wi. Kouman bò Egòl w ap dòmi an? Bò Egòl la m dòmi, lè moun yo pase, pye yo glise, yo manke tonbe sou mwen wi. Ok. E lò m rete, m fè ti chita bò kote nou an? Wi, yo pa gen pwoblèm, ou mèt chita. Li pi gwo sa l non. Non, sa pa pwoblèm. Tèm di w, m gen yon, m gen yon, yon matant mwen k bezwen moun pou travay ansanm avè m, men a kondisyon, a bòl che yo manje, e ladan l w ap manje. Woy, m pa gen pwoblèm, men lajan m bezwen fè. Lajan bezwen fè. Lajan bezwen fè. Depi m ka fè lajan.
Piga lè w rive anndan.
Ou bwote ou. Ou bwote tout bagay matant mwen w al vann non. Non m pa vòlò. M pa vòlò non. Mwen sèl avwe m te. Yon lè m te. M te vòlò yon ti bagay matant mwen. Matant mwen te genyen te kale m. M di a m pa vòlò ankò. Ok pa gen pwoblèm. Ou pap ka jwenn travay la ankò. Paske. Non m kite sa wi.
E madichon vòlò k nan bouda w. Non. M te kite sa lontan lontan lontan wi. Lontan lontan.
M kite sa, m pa vole ankò non, yon sèl bagay m te fout met nan men sou tab la l vle kale m, m te kale l, kale m, kale m, m tou kite sa wi.
M ape tire mès sa nan ou, vòlò.